Bonjou, bonswa tout moun nèt an jeneral, byenvini sou chanèl pa nou an ki se Bon Jan Tripòt. Mezanmi pa bliye pou nou abone ak chanèl la, peze klòch notifikasyon an, kòmante, like videyo a, pataje l bay tout moun nèt. Enfòmasyon nou pòt pou ou jodi a, se dram sa ki pase nan vil okap. Kote ke n konnen ke jodi a se te yon jounen grèv, kote opozisyon an te mete yon jounen grèv e popilasyon an te mete jounen grèv la pou lite kont ensekirite nan peyi a. Anben, te gen yon dam ansyen ki te pran lari pou li, kote ke moun yo te ap eseye e fè yon manifestasyon nan lari an pou rele aba Jovenel, kote ke 7 fevriye 2021 an Jovenel sipoze kite pouvwa. Anben, se la a ke lapolis parèt. ap ouvè kout zam sou moun yo, epi li ouvè kout zam sou yon dam ki ansent. Mezanmi sa pase nan vil okap. Eske sa se yon aksidan osinon se yon bavure polisyè kote ke nèg yo arive touye dam nan? Eske se espre nèg yo fè yo touye dam nan? Pandan ke nèg yo fin ouvè kout zam sou dam nan tou ansent lan, nèg yo menm kouri pran dam nan pou yo kouri lopital avè l. Enben dam nan li mouri nan men nèg yo anvan li rive lopital lan, ansanm avèk tout bebe a anndan vant li. Mezanmi sa a rive ekstrememan lwen. Yon polisye se yon manman k fò. M te kapab di sa. On polisye, se nan vant on fanm ou soti. Men ouvè kout zam sou on fanm ki ansent, menm si dam nan se nan manifestasyon li te vini, men ouvè kout zam a bal reyèl sou on fanm ansent, sa depase lèbòn mesye. M ap pèmèt nou tande Korespondan sa ki te rele Radyo Bethel t ap pale de sa. Ann koute. Enben dakò.
Apre sa, yon lòt enfòmasyon ki gen Louko nan zòn Lafosèt maten an, pandan machin BLTS la t ap pase, akoz te gen barikad, boutèy t ap tire, kawotchou t ap boule, ebyen mesye sa yo ki t ap fè izaj de bal reyèl, ebyen gen yon fi ansent ki arive atenn yon. pwojektil, malerezman, yo t ap fè. Alò, lapolis fè izaj de bal reyèl maten an? Bal reyèl maten an nan zòn Lafòsèt. Zòn Lafòsèt, donk gen yon madanm ki pran bal? Ki pran bal, malerezman se yon dam ansent, yo te fè direksyon lopital ansanm avè l, kote li pa t gitan rive lopital la, li arive Fèdivil, men jiska mentnan nou poko ka jwenn idantite dam nan vrèman paske tout moun. Se vre enfòmasyon la ke moun nan arive mouri men tout moun ou ta mande yon ti jan pè paske lapolis ap vire nan tout avil la avèk anpil fòs sèke yo pa ret yon kote estab sa nou fè depi yon ti gwoup rasanble yo wè lapolis yo oblije kouri sèke nou poko ka jwenn idantite moun nan. Enben dakò dakò mèsi anpil Wesly donk rete sou plas si gen si gen sa si gen anplis wap fè n konnen. Ebyen pa gen pwoblèm. Dako mèsi anpil vwala donk kap ayisyen anben lenfòmasyon se ke maten an donk nan kad de joune de grèv sa lapolis ta nan echanj avèk popilasyon an ta tire yon madam ansent yon fanm ansent yo pa rive donk konnen idantite donk madam sa jiska prezan nan mennen fi a lopital ebyen fi a mouri.

Jan nou tande la mezanmi se konsa ke dam nan arive jwenn lanmò l. L arive mouri. Kote ke nèg yo a san fwa yo rale zam yo, yo tiye dam nan. Tou ansent. Nou pa konn si se yon ti fi oswa se yon ti gason ki te nan vant dam nan. Men sof ke dam nan mouri. Mezanmi trajedi sa tèlman rèd, tèlman fè moun mal. Pi patikilyèmen menm k ap pale la, sa fè m mal anpil paske sa te ka manman m, oswa madanm mwen, oswa yon pitit m ta genyen ki ta ansent. Sa di mezanmi, oswa yon bon zanmi m ki te ka nan pozisyon sa ka rive tonbe anba bal. E pa bal nenpòt moun nan, bal polisye. N ap mande ke tout polisye yo resezi yo, kote ke nou konnen ke kò sa se yon kò ki la pou pwoteje moun, e pa yon kò ki pou la ki pou fè moun abi. Se yon kò ki la pou pwoteje moun kont tout zak enpinite. Se pou sa nan nèks wap touche lajan taks nou. Se pa lajan prezidan, se pa lajan opozisyon nèg ap manyen se lajan popilasyon an menm. E nèg sa sòti nan matris popilasyon an pou wè nèg sa se popilasyon an ankò yap viktim. Se sou popilasyon ankò yap tire. Yon dam inofansif konsa menm. Ki pa gen anyen nan menl, ki pa ta, m pa ta, m pa te ka di w se yon dam. ki tap tire wòch ansanm avè nou, ki tap tire gaz, epi yo tande nèg yo rale zam yo, yo tire dam nan, a bal reyèl, o mwen pito se, o mwen, m pa pral mande mal pou mal, men o mwen pito se te gaz nèg yo te bay, ase dam nan te ka gen chans pou l viv, men bal reyèl lan, e sitou se, e pa menm avèk zam ti kalib menm, se avèk gwo zam fòn fwa sa yo, nou vide nan kòlèt dam nan. On foul popilasyon pa gen zam nan men popilasyon on foul popilasyon pou n gen deside zam de gè nan men nou pou n ap tire sou popilasyon mesye sa di anpil menn mwen se sèl nan peyi sa ou tande ou tande ou tande yon peyi demokratik pou tande yon bagay konsa anben se te konsa nou kapab menm wè sa tou menn nan kanaval la yè kote ke yon moto pase li tire sou moun epi tèt polisye yo cho polisye yo tonbe tire a goch a dwat alèske moto a gentan ale. Nèg yo ap tire, ou pa konn dèyè kiyès nèg yo ap tire. Nèg yo nan foul moun avèk gwo gwo gwo gwo gwo zam otomatik sa yo mezanmi. Men m toujou se se youn nan rezon ki fè mwen an patikilye m toujou pè al nan kanaval ak al nan foul lè m wè gwosè zam sa yo nan men nèg sa yo se pa nan gè m bale a nèg yo. Si se nan gè ok. Men dwa pal nan gè on foul moun epi gwo zam otomatik sa yo nan men nou. Epi tout pou moun pase la li rale zam li bou konnen ou pal tonbe tire zam foul otomatik sa. M pa bezwen di nou konbe inosan kap pase. Anben se konsa ke dam sa li menm li te pase. Li te fè pati pami viktim yo. Ansanm avèk Bebel ki son inosan ki pat menm nan afè moun menm. Ki pat menm nan bagay moun menm. Ka rive tonbe konsa. Mesye fòn pran konsyans ak tèt nou mesye. Sak nan men nou an. Fòn aprann kontwolel. Sak nan men nou an. E pou pwotejel la menm. E pa poun fè moun abi. Pase son fòs legal nou ye mezanmi. Bavir sa li rive twò lwen. Bavir sa li rive omwen kote li pat sipoze rive. M pa kwè ke si yon popilasyon ap tire wòch sou ou, oblije ap tire bon bal sou li menm. Omwen gen bal kawoutchou, gen bagay sa yo. Sof ke sèlman si yo voye nou vin ekstèmine moun yo. Mesye pran konsyans a sa n ap fè yo, paske nou se Ayisyen, nou pale menm lang. On moun ap fè manifestasyon, ap rele kont on pouvwa. Ensekirite nan yon peyi, moun pa ka manje, on dal pou mès. Men kanmenm mesye, fò nou konprann ke.

Bon, mwen pa konnen, men konplètman li gon gwo gwo gwo bwa ki bare l pou le moman, gwo gwo bwa ki bare l. E finalman, polisye yo retire kò yo, polisye yo ale, Don Fred? Wi, wi, yo ale, yo ale, e yo fè m konnen gen yon lòt bakòp ki pa twò lwen, ki nan zòn pi ba, yo oblije mete n a kouvè, e talè a nou sot verifye, nèg yo ap tire a wotè dòm. Men poukisa bakòp sa ap tire a? Èske se pou kapab debloke lari a? Èske se paske yo menm yo pa nan ensekirite? Ok, vwala. Mèsi anpil Herby. Mwen menm tou m te bloke lari an e pou le moman la gen motosiklèt ki t ap fè tantativ pou pare pou janbe e mesye yo fè yo retounen ansanm avèk wòch ansanm avèk boutèy. Vwala mèsi anpil e nou t ap pale la avèk Herby Don Fred Herby Don Fred e nou pale Jérémie avèk Guillaume Marc Antoine e e e Guillou kouman sa ye pou k wè li la Jérémie?
Pou kounye a, se moun yo te arete maten an ki nan tribinal de lepè la, kote l ap reponn sou akizasyon ke yo pote sou do l la. Se fwa sa te gen anpil pale anpil. Nou gen avèk nou la youn nan responsab IDEF ki ap defann dwa moun ki pral di nou. Kouman li konprann arestyasyon sa. Mesye Jeneral bonjou e byenveni sou Rooverairs. Bonjou Giyou, bonjou tout moun ki sou panèl 22 fanm lan. Li klè ke lalwa trase pwosedi kote ke tout moun gen dwa sikile lib e libè e tout arestasyon dwe sijè a yon enfraksyon. E y arete mesye yo, Beauchamp se animatè radyo ki anime emisyon politik anndan vil Jeremi, yon emisyon anpil moun koute, Génération Debout, e sa nou wè lapolis prezante kòm kòdidelyans, son bwat katon avèk 2 rad ladan.

ke jij la mande pou yo soti rete deyò yon fason pou ke kite odyans lan devlope jan ke nan prensip lalwa, au respect de la loi, nou zòt nou la kòm òganizasyon kap defann, kap fè pwomosyon dwa moun pou n asiste kòman odyans lan ap fini. Jan w sot tande la, se konsa Cidias ye konnya la nan tribinal de pè Jeremi. Studio ou mèt reprann antèn. Vwala, mèsi anpil Guillaume Marc Antoine ki tap di nou kouman sa ye. E korespondan yo ka reporter yo nou kapab rele sou nimewo pam nan tou nou mèt rele sou pam nan tou paskem jwenn yon teknik poum fè avèl nou prale avèk Sina Roosevelt nan rantre sud kapital la m pa konn ki kotel ye non ojis men lap kouvri jounen premye jounen grèv la pou nou Sina kouman sa ye ki kote w ye? Nou salye w Lunie, eske w tande nou klè la?

chaje machin ladan l. Lè w kanpe nan mitan kafou Pòtay Leyogàn, ebyen ou kapab byen obsève ebyen gran ri a, se konsa sitiyasyon li menm ye. Nou travèse sou gran ri a, nou pratikman nan ri Joseph Janvier. Ebyen ann fè yon ti deskripsyon de zòn nan. Kòman zòn sa li menm li ye? Ebyen se yon espas maten alòske nou te pase, nou te wè l te chaje fatra, ebyen nou wè. Kounya ebyen ti mesye nan zòn yo yo menm ebyen yo bale espas la nou wè gen 3 teren yo fè 3 bout teren donk yap jwe boul e se konsa sitiyasyon menm lap evolye kòman e pou sektè e komès la nou pa remake ankenn biznis ki ouvri pòt yo a leksepsyon de ti machann tankou fritay machann manje machann e bonbon sirèt. Se konsa sa ye. Donk nou genyen yon jwè ansanm avèk nou ki pral plase mo pa l. Doyen kòman w ye? Ou sou radyo Tele Zenith. Nou wè w ap jwe boul e maten an. Ou konnen m anfòm wi Zenith m anfòm ou konnen. Bon n ap jwe yon ti foutbòl nan lari a la ou konnen. E nou oblije pran l konsa paske e konsa Jovenel lage n. Donk Jovenel lage l. Èske, sa k fè w di Jovenel? Monchè a jan peyi a ap boule a la l pa bon menm monchè. Anpil kidnapin, moun pa ka manje, ti malere ap. pa ka fè aktivite ou konprann sa m vle di nou nap viv nan yon vye malproprete ou konprann. Donk nou wè espas la bale, se kiyès ki balel pou nou, èske se nou k balel ou di mwens se lòt moun ki vini vin bale, piske maten an lè nou te pase a nou te wèl te ekstrèmeman sal pou kounya nou wè li plizoumwen e fatra yo sanble nan mitan lari a, kòman sa ye èske se nou ki te balel? Monchè nou anvi fè ti foutbòl nou, nou chwazi nou wè lari a sal nou bale lari a nou pwòpte. kote pou n jwe a men ou konnen travay mwen menm travay nou fè a yon bèl travay li ye paske se zòn nou ou konprann sa m di w la men sèl sa e konsa yo lage l e konsa yo mete l nan men nou nou oblije pran l konsa donk nou al nou alavèy de fen manda a de prezidan Jovenel Moïse ki avi pa w daprè ou menm èske ou solidarise w non sèlman avèk grèv la e avèk depa alò nou pa pale de depa de lafen de prezidan Jovenel Moïse. Monchè m pap baw manti se pou mwen jovenel te deja ale deja paske sa te va monchè misye pa bon menm li te vin met yon vye bagay nan peyi a men avè kesyon kidnapin sa monchè ap kidnape pitit malere moun ki pa gen anyen nan men yo ap mande yo ti zèt poum lajan e malere yo pa menm gen kòb yap mande a menm bon m ta renmen tankou pou peyi a chanje e sa m ta renmen e sa m ta swete.